Gon bagay medam ayisyèn koulè an vin gate ladann. Nenpòt bagay ou wè met bounda yo konsa pgri wè. Ki moun debyen kap fè sa? Si w kanpe w se gouye dèyè w fè yon seri de grimas. Alon yon nèg ki bezwen fanm pou rete l pral pran yon fanm kap gouye dèyè l, kap griyen dèyè l sou yon tiktok pou l rete avè l. M konnen w gen nèg ki serye ki selibatè nan moman an. Non m plen nèg, m plen nèg. Ok, men sa nap fè, men sa nap fè. Yon fanm serye kap swiv show la, kisa lap fè? Lap senpleman ekri mwen an prive. Ok so nap bay 5 fanm chans yo. Ya nou ka bay chans epi.
Fò nou peyi kote moun ka ale.
Yo sa feray. Hi man what's up. Ah byenvini nan show a man monnen. Nou fon pil ti aranjman la. Lapli a sa gen baton. Trè byen trè byen trè byen.
Byenvini nan show la man. Mèsi anpil mèsi pou sipò ou. M apresye sa. E Mendoza, nòmalman show sa son show kote ke nou envite whatever moun nan. Nou konsidere l kòm yon star, il sifi ke l konn fè yon bagay byen. Ok. Dayè nou konsidere chak grenn moun kòm yon star. Se sa fè nou di yon touch de yon star. De yon star, ok. Sa vle di si w konn fè manje byen ou son star, si w konn chante byen ou son star, nenpòt sa w konn fè byen. Son star.
Men.
Nòmalman Ayisyen lè w mande l sa l konn fè, l di l konn fè tout bagay. Non, Ayisyen fè tout bagay nèt. E se si Ayisyen atravè lemond yo konn fè tout bagay. Ay di, tout Ayisyen se miltista. Oh oh, miltista. Se non sèlman sa, non sèlman, bon, lè w Etazini, doktè k travay nan pye a, se nan pye sèlman l travay? Doktè k travay nan tèt la, li travay nan tèt. Kou w antre lakay doktè Ayisyen, doktè Ayisyen fè tout bagay nèt. Yeah boy.
Bon. So pou kòmanse, ou ka prezante w, non pa w se? Bon mwen menm se Delly Mendoza Ferrari. Ok.
Mwen menm se Rubens Latouche. Aha. Byenveni.
Ok. E sa vle di bon mwen menm se yon investor, se yon antreprenè. So lè w di investor a, sa w vle di pa la? Yon investor sa vle di se yon nèg kòmsi gen lè w parèt nan zòn sa la. Epi ou gade ou wè zòn sa se yon zòn ki abandone. epi mwen menm nan afè housing nan li menm mwen bon ladann anpil epi m gen dwa pran la epi m bati bilding ok ou envesti ok envestè a se yon moun ka envesti ka envesti lajan ok epi gouvènman fè kòb anplwa malere kap travay tou fè kòb bòs chapant fè kòb bòs emm mason fè kòb tout moun fè kòb ok so an di tout moun fè kòb men gon nivo kòb yon moun gen sosyete a rele w milyonè oubyen bilyonè oubyen yon malere oubyen pòv So, ki pozisyon ou ka bay tèt ou nan stati sa a? Bon, stati sa a li menm. Ki jan ou ka konsidere tèt ou la? Pòv, malere, milyonè, bilyonè? Bon, m pa bilyonè. Ok. M pa yon bilyonè, men m son milyonè.
Ok. M pa yon bilyonè, men m son milyonè. Ou son milyonè? Wi. ki envesti nan tan dot peyi, m envesti Costa Rica, m envesti, bon, ou konnen, an nou di, apre Ayiti, Etazini se home town mwen. An vrè di, a ki laj ou fè premye milyon ou? Well,
nan trantèn yo. Ok.
Trantèn, trantsèt, trantwit yo. Ki pi gwo deal ou fè Ah bon. Non ane, kom si m ka di pi gwo kob ke w rantre non ane. Bon, pi gwo kob ke m rantre, alo ane avan oubyen pou koulye an? Se te pou koulye an, se anpil istwa. Ok.
Men nan fè k komanse yo, se nan san konbyen mil, san senkant, san swasant, san katrevyen mil pou ane. Ok. E sa se fè k komanse, fè k komanse, ti biznis raz. Ok. So, yon ti jèn k ap gade w la, ki ta renmen rive nan nivo sa, ki konsèy ke w te ka ba li? Bon, jenès la li menm, pwoblèm ki rive koulye an sè dènye jou, jenès la pa vanse. Ok.
Pou rive, fò gen disiplin. Ok.
Disiplin a savwa ke, se pa, disiplin sè ta di, an nou di, si w gen lajan, ou gen kòb nan men w, si w panse ke se nan night club ou prale, al gaspiye lajan, ou pap rive. Ok.
Si w panse ke chak. Mayo k fèk parèt, ou ta vle genyen l, ou ta vle sesi, ou ta vle sela. E se kòman sa w kòmanse. Alò, si tout lè fwa ke ou leve nan fanmi ki gen kòb, sa pa pwoblèm. Men si ou leve nan fanmi, afè pa bon, ou kòmanse ap fè ti kòb, se jere kòb sa, ou menm, pou gen yon alemye demen. Men si koulye an la, ok, yon tenis fèk parèt la, epi ou ta vle l, ou ta vle sesi, kòmsi tout bagay ki gen non yo ta renmen genyen yo. M pa kwè w ap rive. E si sa vin nan kòs tou, si tout lè fwa ke ti jèn yo koulè, le pli souvan, yo gen plizyè mennaj, sa vin poze yon pwoblèm. Paske tout fanm ou genyen, fò w ap depanse. Pou w gen fanm, fò w depanse. Bon, malgre w ap depanse, w pa gen fanm. An rezime, dapre sa Mesye Ferrari di, fò w gen anpil disiplin. 1, Evite gaspiye. Evite gaspiye, paske pou w rive, fò w pa ap gaspiye. Ok. Dezyèmman, ou pa, ou sipoze gen yon sèl fi, pa vre? Yon sèl fanm, bon, ok.
Ban m di w. Yon nèg ki plen fanm, non sèlman ou pap gen tan pou tèt ou, pòch ou pap gen tan. Non. Pòch ou ap relanbre tout jounen. Paske ou chaje fanm. Fò, sa fò mennen nan pwogram. Chak medam yo fò, fò mennen nan studio. Si w son nèg renmen fanm ou bèl. Tankou mwen menm mwen renmen fanm mwen bèl. Se nòmal. Fò m konnen, fò m, m gon redevans anvèk fanm mwen. Wikenn nan rive, fò m voye l nan studio, fò l fè sesi, fò l fè sela. Men si w gen plizyè fanm. Si w chaje fanm. Non. Kote ou pral jwenn kòb pou fè tout bagay sa yo? E,
an doute tèm, m toujou wè yon pakèt jèn ki abiye trè fre poutan yo pa gon goud. E m jwenn anpil miltimilyonè ki abiye trè trè senp epi kont an bank nèg sa yo plen. So, ki, ki, ki sa, an tan kon moun m wè ki senp la, ki sa ou ka di nan sa? Èske. Bon, sè s kon apèl panoramik, panorama disiplin. Paske, ban m di w, si w nan, si w nan liy disiplin nan, ou konnen jodi an w leve, an nou di jodi an w leve ou gen 2, 3 mil dola nan pòch ou. 2, 3 mil dola ou parèt ou chòpin pou 2 mil 500. Ou nan erè. Paske pa bliye, rad ou achte yo, si w gen yon pwoblèm demen seve, ou p ap ka revann yo pou pou w te achte yo ankò. Depi yo te sòti nan stò a, yo gen tan use. Yo p ap ba w pri pou yo. Ò, si w entèlijan koulye a, se envesti kòb. Chèche envesti kòb, chèche moun ki gen, ki. Ou konn fè biznis, chita pale avè yo, mande yo kisa ou ta fè, si ou gen tèl kòb kijan ou ta ka envesti l, oubyen save lajan ou labank. Se pa achte bagay pou al fè moun wè epi demen maten ou gen pwoblèm ou pa ka manje. Mwen gen anpil moun kem konnen kap fè dè zeksè ki ap bat pou fè moun wè epi lè yo rive lakay yon moun yap fè si ke yo manje lakay moun nan paske yo pa gen kòb nan pòch yo pou yal manje epi yap fè bagay ekstraòdinè pou fè moun wè. Sè de la foli kwa. Sa m atire nan sa w di a sè ke. Pòv lan, l ap pretann ke li rich, epi l vin pi pòv. Li vin pi pòv. Epi rich la ap pretann ke l pòv, li vin pi rich. Li vin pi rich, paske pou m di w yon bagay. An nou di, si tout lè fwa ke, jodi an ou leve, ou gen 2 milyon dola, ou pa kite 2 milyon dola nan bank. Ou pran 2 milyon dola sa a, ou envesti l. Ou achte apatman, ou revann, ou achte sesi, ou revann. Pa senpleman apatman, ou ka fè tandòt biznis, ou ka fè nenpòt bagay. Men mwen menm se nan sa m kanpe, se sa m konnen byen. li menm m konnen m pase byen ladan, m byen pase, m byen pase, m depase, m byen pase ladan, m ka ba yon moun bon konsèy ladan. Brèf, an gwo, se mete prensip disiplin, e konsa ke n ap rive atenn objektif nou. M panse objektif chak nan nou la prèske se gen yon endepandans finansyè, se gen kòb pou nou vwayaje, se gen sa yo rele opsyon dan lavi. Sa vle di ke m gen dwa deside vwayaje jodi an, wi m sye ap vwayaje tou, Mwen menm mwen gen opsyon pou m pran first class, mwen gen opsyon pou m vwayaje nan jet prive m, sa se rele opsyon. Donk m panse se sa anpil nan nou ap chache ok. Donk e Ferrari nou lakay ou la, nou wè w gen bèl pisin, konbyen fwa ou benyen nan pisin sa la menm? Ah monchè, s on trè bèl kesyon, petèt on 2 fwa. M pa gen tan. Kote k gen chen pa gen kou.
Se konsa. On nèg la l gen dwa kase tèt li pou l fè lajan, men l pa gen tan pou l benyen a madanm li nan pisin nan. Èske w panse on nèg k ap touye tèt li fè lajan, pafwa On nèg ki gin ap travay a moun sa a, se li menm ki kouche madanm nèg sa a. M tande anpil istwa konsa repete. E, èske w panse on nèg ta sipoze fè ekilib, fon kite fè lajan, epi pou al bay madanm ou tan? Sa w panse de sa? Wi, ou sipoze bay, non, sipoze gen tan pou madanm ou. Se sa k fè tou, si w pa gen tan pou madanm ou, on pakèt lòt bagay ka pase. Tan pou madanm ou an. Ou ap travay epi madanm ou konnen aprè travay tan se pou li liye. Men si w gen plizyè lòt fanm ou pap janm gen tan pou madanm ou. Kounye a madanm ou gen dwa fè kèk kout tèt. Pandan l ap fè kout tèt kote l santi l alèz la l ap rete la. Ok. So sa m vle di pa la gen anpil nèg ki gen antrepriz yo bay antrepriz la tout tan yo, yo bliye fi an. E fi sa le pli souvan l ka twonpe mari an avèk yon senp moun
ki pa nan talon pye mari an. Men pa kont Lè konsa tou, pandan w nan biznis lan tou, ou ka pran madanm nan, ou di madanm nan, ok, ou ansanm avè m, vini. Ok, m konprann.
Ou konprann? So, ou eseye pou okipe Men, tan l, men- okipe, okipe tan l, ou pa kite l lib nan kay la, chita l pa fè anyen. Ou mete l nan biznis.
Ou te toujou chèche yon mwayen tou li menm pèsonèlman, pou li menm, pou l gen biznis pa l, pou l ap jere tou. Ok, so, e, antanke yon moun ki, n ka di milyonè, e, parapò a ansanm de siksè ke w fè nan pakou ou, E ou vwayaje anpil, nès pa? O wi, wi, m vwayaje anpil. M fè le tour du monde pandan 3 fwa. Waw! Le tour du monde pandan 3 fwa, son vwayaj kòmsi ou deside fè l oubyen nan kad travay ou? Non, e nan kad travay mwen. A, ok, ok.
Paske sa koute anpil kòb granmoun pou. Wi, wi, anpil. Ok, ok.
Pandan travay ou vwayaje. Ok, ok. Men ki sa ou fè kòm aktivite travay? Bon, mwen menm son enjenyè. An telekominikasyon. Waw.
So, se ta di, an nou di, non sèlman tou pou gwo konpayi ke m t ap travay tou, k ap envesti gwo lajan, epi m gen tan, m gen tan aprann. Ok. E m aprann vit.
Ok.
Paske gen yon seri de modèl kòb k ap deplase, yon seri de modèl kòb k ap vire, ki pral brase nan lòt peyi. M wè kisa lajan ka fè, m di en en, fò m avanse tou, lè m fin fè modèl kòb pa m avèk konpayi an, mwen menm m al fè afè pa m pou kò m, pou m pa travay a moun. M konprann.
Se sa k fè dèzane m pa travay a moun, m travay ak tèt mwen. M gen tan mwen non, m gen, m gen, m gen vennsenk an depi m ap travay ak tèt mwen, m pa travay a moun. Ok.
Vennsenk an.
Good. E, pandan tout eksperyans sa yo, ou vwayaje anpil, siman ou frekante anpil fi okou de vwayaj sa yo. Alò pou laj ou, menm si ou pa ta fè tout pakou sa yo, men m ka oze poze kesyon sa, se ke ki diferans ou fè ant yon fanm ayisyèn avèk whatever nasyon ke w konnen nan vi pa w? Ki jan ou wè balans la? Konpòteman yo, ki jan ou wè l? Bon, le pwoblèm ki arive se ke balans la se ke. Fi ayisyèn nan, kontrè gran diferans bitwin fi ayisyèn nan avèk fi amerikèn nan, avèk trinidadyèn nan, avèk italyèn nan, avèk. Whatever nasyonalite a, gon bagay espesyal ki diferansye yo. Ki diferansye yo. M ap tande w. Paske diferans lan se ke lè w rankontre italyèn nan, w ap vire avè l. Ou santi ke li bay sa valè. E l pa kouri mande w lajan. Waww.
Kòmsi ou wè moun nan vini, se pa de kòb li vini. Li vini de yon relasyon. Men diferans, m pa di tout fanm ayisyèn san pou san non. Men 70 a 80 pou san fanm ayisyèn nan, depi l sispèk ou gen yon kòb, li mete l li menm se fanm ki pi seryez pou l fè yon kòb avè w. Men pa gen renmen vre, se de kòb la y vini. Sa w di m la? Wi.
Li gentan konnen, li chèche konnen ki sa w ap regle, ki sa w pa p regle epi se de kòb li vini. Epi men ou menm koulè pote tèt ou. Kaka voye. Lè l fin piye w koulè se lè sa w vin wè klè. Men lè sa l gentan ale lontan. Men lòt nasyon pa kon sa. Lòt nasyon depi di w li renmen w, li renmen w vre. Depi li te di w li renmen w, li renmen w vre. Li pa nan manti. Se diferans sa k genyen. Fanm ayisyèn nan li sou kou. Li gendwa pa renmen w depi. Èske se ou menm ki fè, oh lò, ah, oh, oh, oh, oh. Medam èske n konsa vre? Si n konsa vre fè m konprann. 70 a 80 pousan konsa. So si vin sa se majorite. Se kòm si se yon blòk m kanpe anlè m ap lage l sou tèt l ap tonbe sou tèt youn nan medam sa yo. E sesi m ap montre w yon lòt bagay ankò.
Sòti ansanm avèk fanm amerikèn nan. Al nan yon restoran. Pandan yo fè sa yo pote bil la sou tab la li gentan rale bous li lontan li menm pou l peye. Men èske se yon bagay kiltirèl ke l ye? Paske depi piti fanm ayisyèn nan nan kay li. Yo bay ti gason pi gwo bòmso manje a. Lè yap voye lekòl yo voye ti gason lekòl yo poko voye tifi a lekòl map pale de tan manman m bay 70 80 so èske se pa menm kilti sa ki fè ke nou santi ke gason an gen plis privilèj e li toujou gen pou lap bay olye de fi a resevwa paske peyi wap di m nan le pi souvan yo gen yon ti ekilib yo moutre yo depi piti yo ba yo egal nan tout sa yap fè wi men fi ayisyèn yo tou men tan vin evolye tou gen yon pakèt bagay yo wè yo te ka vin fon ti koreksyon èske w konprann Ou pa ka fèk rankontre yon moun ou di konsa ke moun ap pale avèw ou di konsa ke ou pa konnenl ok ou pa konnenl men pandan ou pa konnen moun nan epi kèlke minit pli ta ou gentan mande moun nan 500 dola ou mande mil dola ou mande 2000 dola ou vle fèm konprann e ou di ou poko konn moun nan ou vle fèm konprann kòmsi ou rankontre yon fi la pa vre wap pale avè li e ann di nan mwens ke 24 èd tan li gentan baw yon pwoblèm epil mandew kòb li gen pwoblèm pase farawon farawon paka vin wè la men son milyonè e an dote tèm Eske anviwònman w ou jwenn moun sa yo souvan? Kòman w fè se moun sa yo frekante? Non, m pa.
Eske se anviwònman w? Kòman w fè m pa konprann? Se yo pa anviwònman m men se sa m aprann. Se sa, se twòp bagay moun ap pote ban mwen. O, ok, ok. M gen dèy de anplwaye k ap vin di, Mezanmi men sa k pase m ap tande pawòl yo. Waw!
E se pa nenpòt ti anplwaye, anplwaye k ap touche bon kòb. E.
Anplwaye k ap touche bon kòb ki ka, ki ka vire avèk nenpòt fanm. Yo plenyen sa anpil ba ou? Yo plenyen sa anpil. Yo ta di wè, wè gen yon pwoblèm. gon pwoblèm.
Medam eseye jere sa paske le pli souvan ou ka jwenn yon nèg la ou fèk rankontre avè li nèg la pa gen pwoblèm pase yon gason ki pa bay fi kòb non fò bay fanm nan kòb tande
li vin gon espas de tan nan relasyon an nèg la depi l pa ka ba w kòb l ap santi l tèlman wont nou ka menm pa janm tande nèg sa si se gason l ye tout bon men le fè ke fi an premye apwòch li li mande w kòb. li vin kraze tout feeling yo. Li vin parèt yon bagay ki san pou san enterè. San enterè. Paske nou chak gen enterè nou, men pa bliye toutotan gason an poko fondi ansanm avè w, li poko konn sa ki pwoblèm, paske pwoblèm pa w lè w vin ansanm avè l otomatikman li rive sou li. Ann di ke li konnen li toujou vin lakay ou, li toujou vin lakay li, jodi a w pa ka vini, li gentan konnen ke si w di l ou ba l kòb machin li wè l fè sans. Men premye jou an. Eseye met kob machine pou al nan yon dating wap date wap date yon yon gason premye jou an ou paka pa gen kob machine pou se nèg la ki pou baw kob machine premye jou an paka se nèg la ki pou voyew nan studio. Non li pa gen rad li pa gen soulye li pa gen anyen li pa gen anyen menm li ta soti vre li ta renmen soti vre men tèt li pa byen fòl al nan studio e fò mennen nan shop poul shopping poul poul poul bagay depi ou konsa tankou se papa fi an vin ye kounya li pa bon li pa bon e depi ou fè sa tou. menm kote a tou son pwoblèm ou anbwase paske li pa pral fè anyen ankò li menm pèsonèlman kounye a epi lè fini ankò la pral montre w se li k pi seryez waw wi avan ke l lage yon bagay nan men w wap depanse anpil kòb paske paske son kòb lap fè avè w li pa renmen vre se sou blòf li ye e sak poze pwoblèm nan monchè e nou yon lòt pwoblèm ankò kap kraze fi ayisyèn yo tout gon foli iphone waw ooyy men se pa pou tiktok la yo bezwen iphone sa tou. Bon, menm sil ta pou tiktok la, men kèlkeswa telefòn ka fè tiktok la. Men pou sa yo fè sou tiktok la, eske eske yo panse lè yo sou tiktok se tiktok shop ke yo fè, se pwodwi yo ap vann, eske se yon kominote konsèy yap bay, kisa. Ya bon, gen sa k bay konsèy,
gen sa k bay konsèy, men li minimòm. E rès la?
Gen sa k bay konsèy, gen sa ki vann tou. Kòman vann nan? Gen sa ki vann ti bagay nan.
Pwodwi ok ok. Pwodwi.
Sa vle di iPhone nan li tankou yon zouti de travay. Men.
Banm diw men poukisa ou menm ou paka achtel epi son nèg ki pou achtel ba ou. Men sa kap danse yo menm yo itilizel pou yo danse. Oh sa son lòt pwoblèm ankò. Bon. Medam sa yo gon pakèt nèg ki nan dyaspora. Medam sa yo ki nan ti peyi tankou sendomeng tankou ayiti yo. Ok. Kòmsi kap danse nan bagay sa yo. Lè nèg la ekri yo nèg la Tame pale avè yo, di premye bagay yo di gon iphone, w ap vini vin wè m, vin avè yon iphone. Depi w vin avèk iphone nan, w pa bezwen pale ankò, tou gen fanm. E se si sa m ap di w lan la, m ka konte sou dwèt mwen paske m gen yon pakèt anplwaye ki fè bagay sa yo, k al Ayiti, k al Sendomeng, ki fè tout bagay sa yo. Men kisa w panse ki atire yon gason? Eske ki konpòteman yon fi? E gouye y ap gouye sou TikTok, se yon gouyad, se yon gouyad yo bay. Ban m di w, se kòmsi. Nèg la gon seri de kouwè li wè fanm nan bay epi li menm li di kèt, li mache nan sans li di kèt fanm sa fòm ta rive bò kote l. Men pou l rive bò kote l, fanm nan kap gouye a ki sendomingue li pa gen viza. Fanm ki ayiti a li pa gen viza li pa ka antre. Ebyen se nèg la pou antre. Gouye, gouyad la.
Gou gouyad la. Anpil nèg desann ayiti al mouri ayiti se pou gouyad wi. Men mwen se te pou mwen ayiti pap janm wè mwen menm. Non se te pou sa non. Non pa lage l konsa.
Depi ayiti chanje nap desann pa lage l. Non se te pou sa, se te pou gouyad la. Se te pou gouyad la. Non ayiti pap wè m pou kalite bèl fanm ki ka gouye pa bliye. Mwen se gwo zanmi mwen yon fwa map li voye foto bay bay li tout bay li di vin ayiti misye di lap peye yon nèg ayiti fè bagay avèl wi pase poul desann pase bagay la pa bon nan moman an. Ok e non sèlman sa toujou gen lòt bagay toujou ke ou pa konnen lòt bagay ke ou pa konnen toujou paske m'en di ou gon pakèt fanm ki nan tiktok gon pakèt nèg ki gen bòbòt fanm yo sa yo konsa nan men yo. Wap di m la? Wi.
Bon mwen menm, mwen menm m gon zanmi m ki desann sendomeng, ki desann ayiti tout jounen, fò mwen si montre m nenpòt 12 a 13 popòt fanm kap kouri nan tiktok e m e m wè fanm yo Wap di m la? M wè fanm yo Site non youn nan medam yo? Non m pap fè sa non non Oh! Ou kraze tiktok la monchè, se pa fè sa w kraze tiktok la men m pap fè sa, non gen nèg kap site l la wi. Gen nèg menm mwen m pap fè sa. Kòman fè foto bòbòt li nan menl lan poukisa. Tande. Fanm nan se gwe lap gwe sou tiktok. Son sòt de bouzen modèn kel ye. Wap dim la. Wi paske son fanm seryez. Men fednaelle ap gwe sou tiktok e blondine tout medam sa yo ap gwe sou tiktok. Non medam sa yo se gwo bagay yo ye paske moun sa yo gen diplòm. Non medam sa fè doktora nan bouzen yo pa gen problèm sa pa pran medam sa gouye m bay Djoulie non m bay problèm bon Djoulie bòbòt Djoulie nan tout lari bagay se bay bon si w vle konnen la m ka montre w bòbòt Djoulie la an di m la wi bòbòt Djoulie te pran lari resamman la èske w konprann se sa l ap di moun sa si se yo k fè l se moun sa k fè l pa deranje pase moun sa fè doktora nan bouzen yo yo gen diplòm bouzen yo menm yon ti videyo ankò mete kagoul mete kagoul epi griyen l wi an an an ben ok se sa l ap di Depi yon fanm ou nan nivo sa pa gen yon nèg kap pran w serye. Medam please. Pa gen nèg kap pran w serye.
Sa vle di 90 pou 100 fanm sou tiktok kap gouye. Se bouzen.
Men sou ou pa gon bon zanmi w ki gen dwa bezwen yon jèn fi kòmsi ou pa gen zanmi w son milyonè w ye sa vle di fot mwen ou gen nèg ki gen kòb. Le pli souvan m wè anpil live kap fèt sou tiktok kòmsi moun ap chache moun. Banm di w.
Fòm gen nenpòt 15 15 a 17 zan ki gen kòb sak rele kòb ki milyonè waw ki milyonè ki gen bon kòb nan men yo kap viv tande kap viv nan menchèn nan sa se ka yo sa se ka yo wi kap viv nan menchèn konsa ki pi gwo menm toujou menm pi gwo lakou pi gwo bagay toujou menm ke mwen menm men yo marye a lòt fi Yo pa marye a lòt fi. Nèg sa yo se Ayisyen yo ye. Ayisyen ki kite Ayiti lontan, ki gen gwo kòb nan men yo, men ki bezwen fanm Ayisyèn pou yo rete. Men jan de modèl fanm Ayisyèn sa yo l ap gade la a yo, chak sa yo pale ou panse moun nan plizoumwen se bay li di bon. Ki fanm li pral pran la a?
Nèg sa yo konn jan yo viv. Yo gon wèbsay yo monte epi yo chak semèn, chak de semèn oubyen whatèvè yo rele epi yo peye. Yo peye jwenn sèvis epi yo kanpe la. Men nèg sa yo bezwen bon fanm ayisyèn pou yo marye, pou yo fè bon bagay, pou yo gon vi. Men, jan de modèl fanm sa yo, èske w ka pran yo? Non!
E sa k pase la?
Ou pa ka pran yo. Men nèg sa yo yo la, y ap chèche moun, y ap chèche bon moun. Moun nan gen pwoblèm pase farawon. Farawon pa ka vin wè pwoblèm moun sa yo genyen. Ou oblije mache.
Non! Pase se konsa l ye. Alò se sa k pase la, se pwoblèm sa k gen la. Gon pakèt, gon pakèt bon nèg. Ki bezwen fi? Ki bezwen fi pou yo marye, pou yo marye ret nan kay fè pitit tout bagay yo. Men yo paka jwenn yon fanm. Men sa w panse de fanm kap pede met perik yo tou menn? Bon sa se yon lòt pwoblèm ankò paske. Pase, pase fi a ap chache sanble yon lòt moun ke l pa ye. Nòmalman perik lan gen yon lè li rive l gen yon sant. E gen fanm ki di tou, lefè ke nèg ap kritike yon fanm a perik, se paske w paka achte yon perik menn.